Salut tout moun Jodi a video sa fèt spesyalman pou frè Nickson zòn pa fè moun e mwen mande tout moun kap gade video sa tag frè Nickson poul kapab jwenn video sa mwen pa vle video a long men gon seri de detay sim pa rantre ladan yo nou pap vrèman konprann kontèks video sa kem pral fè a alò non pam se Frantzy Pierre nan youn nan chapo m mete se fotograf. Alò, jodi a, sijè ke m pral pale de nou la, li pral gen rapò avèk fotografi. Piske mwen gen yon podcast ke mwen kreye, ki se Life on Pose, ki pale, ki itilize fotografi kòm yon pretèks pou n kapab fè enpak nan kominote nou. Alò, byen ke nou toujou nan faz depa, nou poko lanse a san pwosan, men nan kad lansman ofisyèl podcast la, nou chwazi pou nou kreye des initiatives ki kapab ede kominote mwen, jan ke m sot di nou la pou nou kapab fè enpak sou kominote nou. Men, nou kache dèyè fotografi, men sa n ap fè a li pa fòseman 100 pou 100 fotografi, paske li gen anpil sosyal ladan l. Men, pwiske m konnen fotografi kapab jwe yon wòl pa rapò avèk pwofesyon m e pa rapò avèk enpak mwen nan kominote a kote ke mwen Sèvi dè santèn de moun, biznis, fanmi depi pli de dizan. Alò mwen chwazi fotografi piske son bagay ke mwen renmen e son pwofesyon pou m kapab rive sou kominote m. Nan kad sa mwen deside pou mwen te lanse lane dènyè yon. Konpetisyon fotografi, gen kelke 22 jèn ki te patisipe, se pa de sa nap pale, m pa bezwen rantre nan detay, si nou bezwen de detay nou ka jis ale nan sou paj mwen epi nap wè tout detay yo. Men nan menm kad sa mwen te, mwen deside pou ke mwen fè moun yo konprann fotografi a a sa juste valeur, paske fotografi son gran metye ke li ye. Men si ke se pa fotograf, si se pa moun ki fòme, ki konprann metye a, ki pou fè moun yo konprann li yon lòt fason, pa gen pèsonn moun k ap konprann li, paske menm jan avèk metye jounalism lan, se yon bagay ki vrèman galvode, sa vle di ke anpil moun pran yon fotograf jis kòm yon. Yon moun ki gen yon kamera nan men l, alò ke l ale plis lwen ke sa. Se nan kad sa ke mwen deside pou mwen chwazi mete limyè sou de fotograf nan kominote a k ap fè de travay ki eksepsyonèl. Se nan menm kad sa ke m sonje lè ke mwen te wè foto ke jèn sa Vladimir Destiné ki se yon jèn Gonayiv te fè. de diaman lè mwen analize misye e mal analize foto a mwen vin wè ke se pa ton foto misye te jis fè se pa jis yon fotograf ki tap pase yon kote epi l wè yon foto sa vle di se ton foto ki te fèt a entansyon dèyèl se sa ki fotografi se sa ki fotografi pwofesyonèl misye fè foto a avèk yon entansyon ke entansyon ke li te vize a e egzakteman li jwenn rezilta an. Sa vle di mwen te chwazi, sa fè pli de 3 zan ke lè mwen te wè foto a, mwen deside mwen di konsa ke nan kad pwojè Life on Pose, n ap wè si chak ane omwen nou te ka. Pou fè, me onore yon fotograf ki nan milye a, k ap fè yon travay ki eksepsyonèl. Alò, m te wè ke li te enteresan pou m te kòmanse non sèlman podcast la avèk misye kòm premye envite m, men nan podcast la, mwen te deside pou ke mwen ba misye yon sipriz. Li pa t ap konnen si ke m t ap onore l. M te gentan pale avèk yon jèn ki nan antouraj li. Sa vle di, nou ta pral fè l, paske misye se yon nèg ki soti Gonayiv. Mwen ta pral fè jèn nan ki bò kote l la, Pandan ke nap fè podcast la epi poum te bali yon plak d'honneur. Alò se nan menm moman sa epi misye te vin gen poul ale Port-au-Prince men nou konnen nan peryòd sa peyi a te vrèman se lè sa zòn nò kòmanse bloke anpil pwoblèm ki kòmanse genyen. Le jou menm ke misye te sipoze ale Port-au-Prince kote ke mwen gen yon studio Thomassin kote ke mwen sòti lakay mwen yon anèks mwen te Mwen fè studio sa nan entansyon pou ke lè ke map resevwa envite e ki tou gen tout bagay ki ekipe paske ke gen moun ki gendwa gen pwoblèm son, pwoblèm kamera pou ke show a ka mye prezante. E mwen di konsa ke map itilize studio sa ke m gen an kote ke se yon mwen te gen entansyon tou fè yon foto yon studio foto Pou de jèn ki pratike fotografi men ki pa gen mwayen pou yo gen yon studio, alò mwen tap fè yon espas pou non sèlman pou fotografi men odyovizyèl kote ke yon moun ki bezwen fè yon podcast tou li ka ale la. Alò se te sa entansyon an te men peyi a nou konnen sitiyasyon, nou konnen rès istwa la m pa bezwen rive la. Alò mwen te, lè misye di li pral Pòtoprens, m te wè ke se yon bòn opòtinite kote ke mwen di ok li tap bèl si ke se ta. Dyaman, pwiske m konnen Dyaman se Pòtoprens l ap viv, m di l t ap bèl si m ta itilize opòtinite sa pou m ta fè se Dyaman ki bay msye plak la. Alò, nan kad sa a mwen di, mwen rele frè Nixon zòn pa fè moun, epi mwen di msye monchè men ki entansyon m genyen, mwen gen jèn sa a k ap vini, Dayè m te menm fè tout pwogramasyon pou msye pou msye rantre. Epi kounya lè ke msye di deside pou l te vini nou te gentan fè tout planifikasyon. Epi Fenixson di m o pa gen pwoblèm Tomasen m ka fè ti msye monte Tomasen s on bèl inisyativ. Epi bon kounya la m di msye byen ok pa gen pwoblèm piske Vladimir gentan gen dat pou l rantre Pòtoprens. So m pral. Bay fè plak la epi misye banm adrès poum voyel epi lè ke mwen voyel nan adrès la nou te gen prè de 4 jou window sèlman pou Vladimir rantre epi poun fèl m oblije peye express pou kapab voye plak la ale nan DHL poul te ka ale le landemen. Bon kòb yo se pa sa ki enpòtan. Mwen rele Fenixson e ban mwen adrès li mwen voye plak la epi misye dim li resevwa l epi malerezman jou sa misye te gen pou l rantre a Vladimi alò se lè sa peyi a te gon pwoblèm pa Guy Philippe bagay sa yo se jou sa mouvman an kòmanse epi nò la bloke kounye a misye paka rantre epi misye dim monchè li pap ka rantre ankò lap swiv pou l wè lòt semèn lòt semèn bagay yo vin pi grav e nou konn rès istwa kòman peyi a vin ye. Epi bon, kounye a pwiske m vin wè ke li pa posib paske tan vin pase, kounye a m di bon m pa bezwen tann misye vini Pòtoprens ankò paske m pa konnen ki lè l ap ka vini. Alò m di bon m pran plak la epi m ap voye l Gonayiv, premye plan ke m te genyen an, pandan m ap fè pòdkas la avèk misye epi m ap fè jèn ki nan antouraj misye a ba li l kòm yon sipriz pou m kapab onore misye. Depi lè sa a, mwen rele frè Nixon, Nixon pa fè moun. Men sof ke gen yon bagay ki pou m presize, lè ke mwen di frè Nixon sa, misye di m konsa, oh m te byen bezwen rankontre a misye tou vre wi, epi misye di m sa w panse si m tou ba misye yon plak tou? M di misye bon m di w yon bagay, ou pa gen pwoblèm ou mèt ba misye plak la, men tou senpleman, si tout fwa w ap ba misye yon plak, le fè ke mwen menm platfòm mwen se yon platfòm, ki ap rale ki poko menm ap mache bay sa yo tout moun ou pral over shadow sa map fè a tout moun pral wè ke se frè Nixon se zòn pa fè moun tout senpleman kelke swa sa wap ba misye tanpri bay life on pose kredi a pou di ke se life on pose ki òganize l alò nou pap fèl premyèman pou kredi a men an menm tan tou fòn pa fè fos modesti m pa bezwen vyouz. nan pou pou nan fè buzz men m bezwen bon views si m gen yon milyon moun kap swiv mwen map kontan but m bezwen bon views pou ke mwen genyen sa map fè a se yon bagay ki potab alò m pa vle fè yon bagay kòm si nan bwi epi m di misye pa gen pwoblèm ou ka onore Vladimir tout san pwoblèm men sèl bagay pwiske se mwen ki òganizatè a kèlkeswa sa wap fè jis ban m yon ti kredi antanke òganizatè misye ri lè sa men lè misye ri a m wè l yon ti jan sakastik m pa konprann. Epi, depi lè sa a, m ap rele misye nan telefòn, m pa janm jwenn misye. Plis ke 15 a 20 fwa, m rele l, sa gen, nou pral, mwen gen foto yo la a, mwen gen videyo. Plak la, nou wè ke misye poste a, se yon plak ki gen plis ke 2 zan nan men l. Alò, nou pral rive sou sa. M rele misye, m pa janm jwenn misye. Tout sa m fè, m pa janm jwenn misye. M ekri l. E dènye mesaj ke m voye ba li, e mwen gen tout. Sa map di yo la mwen gen de prèv pou yo. Mwen gen screenshot yo, mwen gen tout dokiman, mwen gen video mwen gen tout bagay nèt. Dènye mesaj kem voye ba misye sa gen 2 mwa, mwen di misye monchè banm di yon bagay. M vrèman pa renmen jan ke ou aji avèm nan paske nou te deja pale de yon yon bagay ou banm mo ou. Si wap chanje lide ou te gen dwa jis dim wap chanje lide. Men map rele ou map voye mesaj ba ou, ou pa janm voye okenn repons ban mwen. Mon cher mwen vreman pa kontan fason ke ou konpòte w la, pase ke mwen vreman desu. E gon lè mwen di konsa kèt mon cher nèg la gen dwa gen pwoblèm telefòn, si telefòn li gen dwa chanje. E pi lè mal gade, erezman misye te gen pwoblèm avèk yon moun sou Facebook, e pi misye poste nimewo sou ti Facebook, misye di bon nèg la gen nimewo m bagay sa yo, li te ka rele m ou byen li te ka, e pi se lè sa mwen wè egzakteman menm nimewo a se li misye itilize, sa vle di ke mwen fè prè de tout tan sa, prèske 2 zan ap rele misye, misye pa janm reponn telefòn li. E a mon gran etonman, se lè m tande sou Facebook ke Dyaman te jwenn opòtinite pou l ale an Chin, epi se lè sa a, gen yon jèn m kwè Iverson, m kwè m gen non misye, misye rele Iverson, m pa sonje kote m mete non an la a, epi ki gen lè ekri yon atik, m kwè se pa premyè fwa misye ekri atik sou Vladimir, misye gen lè te ekri yon atik pou l. Pale de gade opòtinite ke dyaman ap jwenn, si ke se pat pat gen yon fotograf pa tap gen dyaman, alò yo pa janm onore dyaman. E pi frè Nixon, m pa konnen ki sak pase misye, si se anbarase l anbarase, li pa wè ki jan ke li pral reponn avèk sa. E pi A mon grand etonman, mwen di misye plak sa a son surprise ke nap fè Vladimi, se pandan ke nap fè show a epi Diamant ap parèt pou l surprann Vladimi. Depi plus de 2 ans misye gen plak la nan men l. A mon grand etonman, se pandan ke mwen ap gade sou Facebook epi mwen wè on post ke misye fè, avèk ki plak misye fè post la? avèk plak ke m te voye a. Alò mwen menm mwen pa pral jije moun, m ap kite misye avèk konsyans pa l e nou menm tou k ap gade videyo sa avèk konsyans pa nou pou nou kapab entèprete sa ki fèt la. Se nan kad sa ke mwen di konsa ke nòmalman, Frè Nixon, m ap pale avè w dirèkteman. M kwè òganizasyon nan rele zòn pa fè moun. Men, m dakò avè w san pou san tout moun konnen ke zòn pa fè moun, se pa kote w leve a, paske m konnen ou toujou di ke ou sòti Site Solèy. Men, pandan ou di zòn pa fè moun nan, men gen anpil lòt bagay ki fè moun, tankou dinite. Respè. Sa yo se de bagay ki fè moun. Onètete. Konfyans. Bagay sa yo, zòn pa fè moun. Men, pou ou kapab moun, fò gen tout eleman sa yo. M pa bezwen ba w twòp, men monchè, M vreman desu de fason ke ou aji a. M kenbe anpil konpojè mwen trè kalm poum pa di de bagay kem pa ta sipoze di. Men monchè mwen vreman desu. M panse ke ou trayi konfyans mwen. Nou te fin pale de yon bagay. E pi se konsa ke ou aji. E dotan plis ke m wè misye mete li tag mwen, m wè l mete swa PL yon bagay konsa. Mande m sa sa vle di, m pa konnen. Misye pa janm rele m, li pa janm tèks mwen pou l ta di m Frantzy men sa m pral fè. An n pale an plis. Si misye te vle vreman fè yon bagay, w al jwe Gonayiv, lakay Vladimir. W al fè gran konsè lakay Vladimir. Si vreman ou te vle fè yon bagay pou Vladimir. Alò, ou pa t ap itilize platfòm sa pou rele misye sou stage la pandan tout dè milye de moun ap gade pou w ka tou prezante misye plak la? Mon cher, se vrèman malere paske m oblije rele Vladimir pou mwen ekskize li pa rapò avèk dezòd sa ki fèt la. Mon cher, mwen pa p jije w, men m ap kite moun yo k ap gade videyo a. Moun yo kap ka entèprete l bay entèpretasyon pa yo. Alò, m pa kwè ke m bezwen di plis, men sof ke mwen gen tout videyo yo, e sonje ke m ap redi nou ankò, plak sa a, depi an 2024 li nan men misye. Sa vle di ke nan kote ki make dat la, misye bife l. Kote, kisa, kòman sa rele antre nou? Ok? So, m pa pral di ke ou fè acte de vagabondage, m pa pral, m pa pral entèprete, men kite moun yo, yo menm, yo entèprete l. Mwen menm k ap pale a la a, mwen gen otorite pou m pale konsènan zòn pa fè moun. Paske mwen menm, pou m montre moun yo ke m pa vle sitiyasyon sa a, m pa vle inisyativ sa a kraze, mwen menm pèsonèlman, mwen kontribye ladan l e m gen de prèv. Frè Nixon kapab di nou sa, li gen de prèv ke mwen menm mwen kontribye ladan l. Lè sa, e lè sa l potko menm rive nan nivo kote l ke l rive a. M gen zanmi, m gen pwòch mwen ki kontribye ladan l. Sa vle di ke se pa yon nèg ki egri, ki pa renmen sa kap fèt la. Mwen renmen sa kap fèt la. Men se pa paske ke m renmen sa kap fèt la, mwen chèche tout mwayen posib pou m pat oblije rantre nan sitiyasyon sa. Men gon peryòd ki rive gen de fason yon nèg derespekte w si tout fwa ke ou jis gade se kòmsi ou kite nèg la jwe avèk entèlijans ou. E mwen menm sa pa janm rive m. Gon seri de peryòd wi m gen dwa pran kèlke frap nan men yon nèg men gon nivo m ap rive m ap di enough is enough. E jan de vagabondaj sa yo, yo sipoze se sispann. Paske si tout fwa ou di ke ou ap okipe de timoun, de jèn gason nan lari oubyen de jèn fi sa vle di ke kisa ke ou menm w ap ba yo? Paske si ou gen de timoun sou okipasyon ou, m panse ke fò ou montre timoun sa yo sa serye vle di, sa dignite vle di, sa onètete vle di, sa konfyans vle di. M espere ke videyo sa a, w a gade l, w a analize l, ou menm k ap gade a. E ou menm tou, frè Nixon, wa itilize konsyans ou. E sesi si tout fwa pou mwen poste videyo yo, pou m poste screenshot yo, pou mwen genyen tout enfòmasyon nesesè, m ka montre moun yo yon ti bagay de lè ke mwen t ap fè voye enfòmasyon an. Mwen, avan ke mwen voye plak la, mwen fè videyo avèk li. Men plak la. Gade, gade nan, nan, nan, konbyen, konbyen tan ke l gen, depi 2024. M gen tout enfòmasyon sa yo la. Sa se mwen menm ki avèk plak la, anvan ke m te voye l Ayiti. Mwen gen foto, mwen gen de videyo. Epi pou fè yon bagay konsa. Alò, nòmalman, jodi a, m pa kwè ke m ap rete twòp. Se enfòmasyon sa, ekskize m si mwen wè mwen twò long, epi si m te yon ti kras, paske mwen vrèman deranje pou sa ki fèt la. E, ekskize mwen. Si nou wè ke m te yon ti jan monte vwa m, men gen de sitiyasyon ki rive, ou oblije konstitiye w antan ke yon lansè d'alèt, paske sa misye ap fè a se yon bagay ki nasyonal, e m panse ke moun yo, kounye a li vin poze de kestyon pou ke gen de kontribisyon ke n ap bay, si tout fwa yon nèg ka gen odas pou fon de bagay konsa an piblik, e Dye sèl sè kisa k ap fèt an prive. Alò mwen menm mwen deside pou ke mwen pa rete bouch fèmen ok pou m fè sa ke m gen pou m fè e sesi mwen map di nou sa ankò menm lè se ta a 1 pou 100 menm lè se ta 0 pou 100 ke ti moun yo ta benefisye de sa kap fèt la m pa vle inisyativ la kraze paske li mye o mwen nou kapab wè prèv palpab ke Gen lavi timoun yo chanje vrèman. Men se pa paske ou pran de inisyativ, dyaspora ap voye kòb, ap travay di isit la pou l voye kòb pou l fè yon seri de bagay. Mwen menm mwen fè pati de dyaspora tou, mwen voye sa m kapab e mwen menm m ap kontribye tou nan menm sans avè w pou m wè nan ki sans ke nou ka pote yon pozitivite. Men. Nan sans sa, si w gen odas pou w kapab poste videyo sa a online, an piblik, epi ou pa t konnen kòmsi ke pral gen yon reyaksyon ki pral fèt, monchè Dieu seul sait kisa k ap fèt an prive. Alò, si tout fwa gen de moun ki bezwen plis enfòmasyon, nou gen dwa toujou kontakte mwen paske. Mwen menm se pa zen map fè, se verite ke map bay, e m te ka rive pli lwen avèk sa kap fèt la paske se yon abus de confiance li ye, men pou timoun yo mwen deside jis rete la, e mwen te fon ti break, m pat vle pale de sa kou sa te fèt la paske m konnen ke Diamant ta prale an Chine, mwen te jis vle kite limyè a sou li, m pat vle moun di ke se paske map chèche light oubyen whatever sa l te ye a, so si nou bezwen konnen plis de mwen, nou gen dwa tcheke m, mwen se Frantzy Pierre. Si nou bezwen konnen aktivite mwen, nou ka tcheke website mwen, frenzipstudio.com. Nou ka konnen plis de sa m ap fè nan kominote a e sa m ap fè nan kominote pa m nan. Ou konprann sa m vle di w? Pou m kapab fè enpak sou sosyete ayisyèn nan. Alò, se tou, tout sa ke m te gen pou m di nou. Rete pozitif, oke? So mwen pa fè video sa nan entansyon poum tcheke bif a pèsonn nèg men gon yon tan ki rive verite a ou oblije palel. Si se posib poum oblije fon lòt video paske gen de bagay kem gen dwa te bliye oubyen dè enfòmasyon anplis poum vini avè yo so map fè lòt enfòmasyon kem pata swete men sim oblije map fèl. So se te Frantzy Pierre ankò mwen renmen nou tout